prezante yon konferans spesyal sou dosye ki gen pou wè ak Evelyne Sincère, 22 zan, jèn ekolyè sa ki pèdi lavi l nan kondisyon ki tris e tout sosyete an, tout moun, tout fami an te pratikman tris Fas a on jèn konsa, ki gen tout espwa l, ki gen tout boulva l, kote ke 3 vagabon fòse l fèmen zye l. Kòm nou konnen ke le 29 oktòb 2020, Eveline Sincère te kite lakay li e l te gen randevou avèk Obed Joseph di Kiki yo te rankontre Kafou Ayopò e premye rankont yo, yo te fè l deja le 26 oktòb 2020. E se atravè rezo sosyo, asavwa Facebook, ke yo te rankontre. e yo ta fè echanj. E selon tout esplikasyon Obed bay, li fè konnen ke Eveline te fè l konnen ke papa l se pastè, papa l gen biznis. E tou Obed tou te chante tou katamwa l. Vwala lòt 2 nèg sa yo, yo razè, sa yo di yo bezwen lajan, yo di ah si papa tifi a gen ti mwayen nap tou fè yon nap tou sekestrel nap tou kenbel kontre ranson se la a le 29 oktob nan dezyèm rankont yo epi yo tou kebe Evelyne Men premye fwa a, a savwa le 26 oktòb, Evelyn te rankontre l e yo t al lakay yo zòn Nazon. E sa k fè petèt sa pa t ale pli lwen, se paske te gen yon demwazèl ki te nan kay lan e yo reyalize ke yo kapab jennen. Epi Obed fè Evelyn ale epi li vin rankontre l le 29 oktòb. Jan nou di an, yo mande 100 mil dola ayisyen e apre negosyasyon yo bay 15 mil, yo vin antann yo avèk paran an pou 15 mil goud, 3 mil dola ayisyen. Maten an, ozanviwon 3 zè, 4 è, dcpj, via bri, e swat mennen operasyon o nivo Dèlma 19.

Lè Eveline te vin kote l, li pa t vin toutouni. Vwala ke nèg yo lage Eveline sou yon pil fatra. E kòman yo transpòte kò a? Obed fè konnen ke li te kenbe pye Eveline. E Michel toufe l yon zòrye. E Eva li menm, Eval li menm li bay Eveline bwè yon likid. Rezon li di Eveline se pou enfeksyon paske menm yo di le fèt ke yo te kenbe l nan eta sa yo di ke kò l t ap degaje yon odè, li te ankò vivan hein, epi yo fè l konnen yo ba l bwè likid sa ki konpoze de marijuana e de pwazon rat. e yo fè l bwè l.
E lè ke nou te rive, mesye yo te konn pale osijè de kaptire moun. Sa fè anviwon mwa. Men nou potko janm, nou potko janm arive abouti nan yon eta parèy. Sa potko janm rive fèt. Pa rapò avèk sa ki vin pase, men si w te poze m kesyon sou Evelyne Sincère, kiyès Evelyne ye? En peu de mots, sa ke m te konnen de li, sa ke l te di m, lè se peyi yo a t ap di a, li te di m ke papa l se, se pa te yon pastè, se te yon dyak. Epi li di m ke papa l te gen yon biznis swa oto pat konsa, oubyen moto pat. Epi. Nèg yo te di m konsa ke, Ebyen, an nou sekestre Evelyne Sincère. Nèg yo te di m konsa ke pou yo sekestre, n ap sekestre Evelyne Sincère. Epi, Se nou 3 ki komèt krim nan? Pa la suit, Michel Domerçant te ansanm avèk mwen. Michel Domerçant te gen kòd nan men li, te gen tep. E pi, Michel di konsa, an nou pase a laksyon. Men mwen pa t vle paske kè m te toujou pa t vle, pa t vle antre nan sa. Chak fwa sa ap pale, sa te toujou annuiye m. M pa t janm gen yon santiman definitivman pou sa.

Hum?
Eval. Kote Eval la? Se misye ki bal. Ok. Kidnaping nan fèt. Pale m de vyòl la paske nou wè l toutouni. Bon, sensèman pat gen moun ki te vyole. Pat gen moun ki te fè l anyen. Eksplike m kijan n fè toutouni pa gen rad sou li, san kilòt. Rezon ki fè l toutouni, se ke avèk rad li te vini depi lè l te vini an, rad la te sal. Epi nou te deside chanje rad la. Mwen menm pèsonèlman m te benyen l. Tèt ou ale epi tout sa. Li pran pil je nan men nou. Epi swa Michel oubyen Eva li te pran yon mayo yo mete sou li. Kilòt la tou li te sal tou yo te retire kilòt la. Bon m pa konnen pou ki rezon. Senti a te sal tou fèl te detache?
Oubyen se mennaj ou? Ou pa janm fè ou pa janm fè lanmou avèl?
Non. Ok.
Pale nou de mouri a kounya. Pale nou de mouri a. Kijan n fè mouri? Li lan men nou, li inosant, li pa fè, li pa fè nou anyen, e nou deside tye l. Eksplike n rezon ki, ki moman nou rive pou nap, nou tye l la. Tou dabò, nap di ke mesye yo se nan dwoum yo transpòte kadav la. Ok.
Pale nou de as, kijan nou tye l. Yon dwoum, yon dwoum an metal. Ale, pale de kijan nou tye l la.
Ok. Men kijan sa rive fèt, se pa la swit ke antant mesye yo avèk paran an. Paran yo di se 15 mil goud definitivman y ap ka bay. Epi, yo te deside ke kòb sa a twò piti, etsetera, yo p ap lèse l retounen lakay li. Epi, nan kou l kòmanse fè nan lè uitè, pral nan nevè, epi yo vin retire l kote l te sekestre a. Ou mete l tou prè li kouche. Apre sa, li mande èske se lakay li n ap mennen l. Kounya la, Michèl te reponn li, m pa konn sa li te di men li te di l non, se pa lakay li. Epi, Michèl Domèsan li pran yon zòrye, li mete sou tèt li. Epi li peze zòrye a. Epi, pandan ke li tap peze zòrye a, epi li te kòmanse fè bri, li tap tire pye l.
Epi, pandan ke lap tire pye l, pou evite twòp bri, pou moun pa vin konn sa kap fèt, li kenbe pye l. Epi apre sa.

Men sa sèlman te gentan tap tiye l men li tap pran plis tan. Te gentan tap tiye l men li tap pran plis tan epi nou nou vin nou mete l kouche mwen menm ansanm avèk Obed m met zorye a pou l pa fè bri Obed menm nan peze kou l. Apre sa Obed tèlman ap peze kou l li vin peze grenn Obed apre sa Obed desann li retire l.

fè tout bagay pa pou Menem e kijan nou te fè pran Evelyne Sincère eske se li ki te vin jwenn nou oubyen nou te pranl nan wout. Bon m pa konn mesye yo konn fè move aksyon paske nou zanmi lontan men m zanmi Michel avan Eval paske nou tap travay menm kote aprè sa ke m te vin rankontre avèk Eval. Men mwen pa konn nèg yo nan anyen, anyen, anyen, anyen, anyen. Se poukisa fè ou vin aksepte pwopozisyon sa yo de Paul lan? Sa k fè m vin aksepte? Bon, se dyalòg ki te genyen oparavan. Te konn toujou gen dyalòg men nou potko rantre fon nan dyalòg la. Ide a te vin vini, nou, nou, nou, plizyè fwa nou pale sou li, nou pale, nou pale, nou pale epi.

Sa nou ba li bwè yo di ki tiye l la, nou di nou ba l bwè l kont enfeksyon. Si nou pa vyole l pou sa nou tap fè prevansyon kont enfeksyon.
Non. Kote l te ye a li te pipi sou li. Kounye a bagay yo nou vin retire yo. Lè l pipi li vin santi. Kounye a nou di l konsa ke nap ba l bagay la pou enfeksyon pou l kapab bwè li. Kesyon pa m nan se pou Obed. Ou di konsa ke. Ou gen 1 an edmi depi w konnen demwazèl la. Men nan nan jodi li mouri, nan demen ou pale sou l nan radyo nan kapital la. Ou di konsa ke ou pa konnen ni an pèt ni an piti. E aprè tou m sonje ke ou voye mesaj bay moun ak a ou, ou di moun ak a ou konsa ke ou inosan. Sa w ap di nan sa kounya pandan w kanpe devan la ou di ou koupab? Ok, premyèman sa k fè mwen te fè deklarasyon sa, se pa mezi de sekirite. Paske kote m te ye a, si ke mwen te pran radyo, pa egzanp, mwen te di, men sa m fè, men sa m fè, men sa m fè, m pa t ap menm ka rive la. Ki sa k te fè ke ou pa vle pale sou radyo a
menm? Mwen pa gen relasyon avèk Babekyou. Konbyen tan ou genlè Jenèv? Kòman l fè jwenn ou? Lakay mwen.
E pa li k te jwenn mwen, se yon eleman k rele Sonsonn. Yo te vin pran m lakay mwen. Poukisa w kite Babekyou k jwenn ou epa w k rann tèt ou a lapolis? Paske w te di w te anvi rann tèt ou a lapolis. Poukisa w kite Babekyou k al pran w? Paske m pa t ap pran desizyon yo poukont mwen. Se te mwen menm paran m. Ou twouve w pi nòmal lè e Babekyou k pote w ale oubyen kese ou k te rann tèt ou? Non, m gentan reponn ou deja.
M pa t ap pran desizyon an poukont mwen. Se yon lòt kesyon m poze w la. Èske w santi w pi nòmal lè se Babekyou k pote w ale e oubyen se ou ki te rann tèt ou? Kisa w panse?

kote mesye yo te kòmanse ap byen pale, dèfwa ap fè ti detounen, bon, menm jan, menm jan nou di l se la nou ye, nou gen tan la, nou la nèt. Mwen m te deja klè ak tèt mwen, kote lè tout bagay te fin fèt, e nèg sa yo se yo menm, e lè nou, se de nèg sa yo, lè n fin planifye, epi yo toufe demwazèl lan, men m pa konn kiyès paske m pa t la, efektivman.

Ki santiman chak separe. Laprès pale, le landmen nou tande laprès ap pale de lanmò Sensè. Nou chak di nou ki jan nou santi nou jodi a. Obed.
Bon, nòmalman, lè m te premye fwa resevwa, resevwa premye foto ki te pibliye sou non m nan, e kè m te tèlman sote, mwen te vle pèdi tèt mwen. M pa t ka, m pa t ka eseye konprann sa k ap pase. M t al kote yon zanmi m, mwen pa t eksplike l fè a, men m di, Men kisa m wè sou telefòn. Epi l di, A, te ka se kèk zanmi w k ap fè jwèt sa a avè w. Antouka, jwèt sa yo pa bon, yo pa ka pibliye foto epi y ap make sa anba yo. Epi, men tout nan nuit, m pa ka dòmi, m ap reflechi.
Ou pa gen remò?
Plis ke remò. Sètadi?

Yo santi w jodi a. Papa w mouri Robert? Papa w. Li mouri? Non.
Depi jou jou nou te fin lage l la. Kite l pale. Depi jou nou te fin lage l la. Bon sa te touche m anpil m te menm santi m imilye. Tèlman m te santi m imilye. M te oblije t al bwè pou sa ka pase. Men chak swa lè m ap dòmi m toumante. La m di o e sa fè yo konn di konsa lè moun siye moun e ou santi moun nan deyò la. Chak swa m ap dòmi m toumante m toumante. Lè m vin tande bagay la nan demen.

Mo m ta esplike a, m pa wè ki sa l ye. Men kanmenm m ap di padon a tout lemondantye, tout zanmi m, tout moun ki te panse ke m pa t ap janm patisipe nan yon bagay konsa. Paske m konn sa, m konn anpil moun, poukwa pa 90 pousan moun pa t ap kwè yon bagay konsa. Men, si m ta gen yon dènye mo, fò m ta di paran Evelyne Sincère e fò l ta la pou m ta di l. M pa vle di l devan tout moun. Ou menm nou te nan prizon deja nan ki sa?
Pòdepè. Wi, yo te arete m Pòdepè. Lè sa a m t ap soti vann pwodui avèk zanmi m lan, paske nou se chimis, nou konn fè savon, likid, chanpou, eksetera. M aprann lè sa a e moun ou t ap koupe? Non, ou mal aprann se konsa. Paske nou tap sòti nan yon otèl kele randevou, nou tap sòti nan yon fèt, pandan ke nap retounen li te un peu tard, anviron 9, 10 zè, nou pat ka jwenn moto, men nou te bwè, nou te chita bò bò on on kote k make sipriz, nou te chita la, epi lapolis vin ap pase, yo vin parèt sou nou, yo poze nou kesyon, yo mande nou kote pyès nou. Malerezman, nou pa t gen bèf sou nou, yo te arete nou. Lè ke yo fin arete nou, se pa tou yo t ap fè, yo vire, yo ale, yo tounen. Yo te gen de medam avè yo, depoze medam yo. Pandan ke y ap retounen, yo wè yon boutik ki kase. Epi yo wè twa moun ki sòti anndan l ki kouri, yo pa gen tan jwenn moun yo. Epi, epi, wi. Yo, yo tou poze nou kesyon, kòman fè.
Jodi a, N ap prezante yon konferans spesyal sou dosye ki gen pou wè ak Evelyne Sincère, 22 zan, jèn ekolyè sa a ki pèdi lavi l nan kondisyon ki tris e tout sosyete an, tout moun, tout fami an te pratikman tris. Fas a on jèn konsa, ki gen tout espwa l, ki gen tout boulva l, kote ke 3 vagabon fòse l fèmen zye l. Kòm nou konnen ke le 29 oktòb 2020, Evelyne Sincère te kite lakay li e l te gen randevou avèk Obed Joseph di Kiki yo te rankontre Kafou Ayopò e premye rankont yo, yo te fè l deja le 26 oktòb 2020. E se atravè rezo sosyo, asavwa Facebook, ke yo te rankontre. e yo ta fè echanj. E selon tout esplikasyon Obed bay, li fè konnen ke Eveline te fè l konnen ke papa l se pastè, papa l gen biznis. E tou Obed tou te chante tou katamwa l. Vwala lòt 2 nèg sa yo, yo razè, sa yo di yo bezwen lajan, yo di ah si papa tifi a gen ti mwayen nap tou fè yon nap tou sekestrel nap tou kenbel kontre ranson se la a le 29 oktob nan dezyèm rankont yo epi yo tou kebe Evelyne Men premye fwa a, a savwa le 26 oktòb, Evelyn te rankontre l e yo t al lakay yo zòn Nazon. E sa k fè petèt sa pa t ale pli lwen, se paske te gen yon demwazèl ki te nan kay lan e yo reyalize ke yo kapab jennen. Epi Obed fè Evelyn ale epi li vin rankontre l le 29 oktòb. Jan nou di an, yo mande 100 mil dola ayisyen e apre negosyasyon yo bay 15 mil, yo vin antann yo avèk paran an pou 15 mil goud, 3 mil dola ayisyen. Maten an, ozanviwon 3 zè, 4 è, dcpj, via bri e swat mennen operasyon onivo Dèlma 19.

kò a nu se sur et certain te gon aktivite kanmenm paske lè Eveline te vin kotel li pat vin toutouni vwala ke nèg yo lage Eveline son pil fatra e kòman yo transpòte kò a Obed fè konnen ke li te kenbe pye Eveline e Michel toufel on zòrye E Eva li menm? Eval li menm li bay Evelyne bwè yon likid. Rezon li di Evelyne se pou enfeksyon paske yo menm yo di le fèt ke yo te kenbe l nan eta sa yo di ke kò l t ap degaje yon odè, li te ankò vivan hein, epi yo fè l konnen yo ba l bwè likid sa ki konpoze de marijuana. e de pwazon rat e yo fè l bwè l.
E lè ke nou te rive, mesye yo te konn pale osijè de kaptire moun, sa fè anviwon mwa, men nou potko janm. Nou pko janm arive abouti nan yon eta parèy. Sa potko janm rive fèt. Parapò avèk sa ki vin pase, mesye ou te poze m kesyon sou Evelyne Sincère, kiyès Evelyne ye? An peu de mots, sa ke m te konnen de li, sa ke l te di m, lè Superior a t ap di a, li te di m ke papa l se pa te yon pastè, se te yon dyak. Epi li di m ke. Papa l gen yon biznis sou awtopat pou sa, oubyen motopat. Epi, nèg yo te di m konsa ke, Ebyen, an nou sekestre Evelyne Sincère. Nèg yo te di m konsa ke pou yo sekestre, n ap sekestre Evelyne Sincère. Epi.
Pa la swit,
Michel Domerçant te ansanm avèk mwen. Michel Domerçant te gen kòd nan men li, te gen tep. Epi, Michel di konsa, an nou pase alaksyon. Mwen pa t vle paske kè m te toujou. pat vle pat vle antre nan sa. Chak fwa sa ap pale, sa te toujou annuiye m. M pat janm gen yon santiman definitivman pou sa. Men, nou vin rive ke nou mare l,
nou nou mare l, lè ke nou fin mare l, nou sekestre l yon kote anndan kay la. Rezon fè nou fè sa a.
Yo rezon k fè yo fè sa, nou fè sa.
Ou mèt fè de kesyon an nou pale de ka kidnaping nou kidnape l dakò
hein kidnape l esplike ka kidnaping nan kijan nou kidnape l kijan nou te fè pou nou kidnape l.
Pandan ke nou fin kenbe l.

Eksplike m kijan nou fè toutouni pa gen rad sou li san kilòt. Rezon ki fè l toutouni se ke avèk rad li te vini depi lè l te vini an, rad la te sal. Epi nou te deside chanje rad la. Mwen menm pèsonèlman m te benyen l, fè twalèt li tout sa. Epi swa Michel oubyen Eval te pran yon mayo yo mete sou li. Kilòt la tou te sal tou yo te retire kilòt la bon m pa konnen pou ki rezon. Sitirè te sal tou fèl te detache.
Ou bèl bon m pa menaj ou ou pa janm fè ou pa janm fè lanmou avèl.
Non. Ok pale nou de pale nou de mouri a kounya pale nou de mouri a kijan l fè mouri li lanmen nou li inosant li pa fè li pa fè nou anyen

Mesye yo avèk paran an. Paran yo di se 15 mil goud definitivman y ap ka bay. Epi, yo te deside ke kòb sa a twò piti etsetera, yo p ap lèse l retounen lakay li. Epi, nan kou l kòmanse fè nan lè uitè pral nan nevè, epi yo vin retire l kote l te sekestre a. Ou mete l tou prè dikouche. Apre sa, li mande èske se lakay li n ap mennen l. Kounya la, Michèl te reponn li, m pa sonje sa l te di men li te di l non, se pa lakay li. Epi, Michèl Domèsan li pran yon zòrye, li mete sou tèt li. Epi, li peze zòrye a. Epi, pandan ke li te peze zòrye ya, epi li te kòmanse fè bwi, li tap tire pye li.
Epi, pandan ke lap tire pye li, pou evite twòp bwi, pou moun pa vin konn sa kap fèt, li kenbe pye li. Epi apre sa.

Te met lòt bagay la. Kote nou pral voye yo a? Eval te pwograme marijuana ansanm avèk lòt bagay li mete ladan l. E pwazon rat la? A vrè di, m pa konnen si e pwazon rat li met ladan l paske li pa t fè l devan m. Ki moun ki te fè l? Eval.
Eval, ya. Epi nou ba li l, nou di l se pou enfeksyon epi. Men sa sèlman te gentan tap tiyel men li tap pran plis tan. Te gentan tap tiyel men li tap pran plis tan epi nou nou vin nou metel kouche mwen menm ansanm avèk Obed m met zorye a poul pa fè bri Obed menm nan peze koul. Apre sa Obed tèlman ap peze koul li vin peze grenn Obed apre sa Obed desann li retire l.

Se sak fè m vin aksepte. Bon, se dyalòg ki te genyen oparavan. Te konn toujou gen dyalòg men nou potko rantre fon nan dyalòg la. Ide a te vini, nou, plizyè fwa nou pale sou li, nou pale, nou pale, nou pale epi yon bon lè konsa, epi sa rive fèt.

M poko janm fè bagay avè l. Èske w regrèt paske w vyole l? Mwen poko janm vyole l. Poukisa poukisa nou ba li bwè poukisa nou di l ke nou ba l bwè yon yon sibstans kont enfeksyon pandan ke nou konnen ke nou pa vyole l? Sou ki baz? Nou ba l kisa?
Nou ba l konsome yon sibstans. Sa nou ba li bwè nou di ki tiye l la, nou di nou ba l bwè l kont enfeksyon. Si nou pa vyole l, poukisa nou t ap fè prevansyon kont enfeksyon?
Non Kote l te ye a li te pipi sou li Kounye a bagay yo nou vin retire yo Lè l pipi li vin santi Kounye a nou di l konsa ke n ap ba l bagay la pou enfeksyon pou l kapab bwè li Kesyon pa m nan se pou Obed Ou di konsa Ou di konsa ke ou gen 1 an edmi depi w konnen demwazèl la Men Nan nan jodi li mouri, nan demen ou pale sou nan radyo nan kapital la. Ou di konsa ke ou pa konnen ni an pete ni an piti. E aprè tou m sonje ke ou voye mesaj bay moun ak a ou, ou di moun ak a ou konsa ke ou inosan. Sa w ap di nan sa kounya pandan ou kanpe devan la ou di ou koupab? Ok, premyèman sa k fè mwen te fè deklarasyon sa a se pa mezi de sekirite. Paske kote m te ye a.

kote mesye yo te kòmanse ap byen pale, dèfwa ap fè ti detounen, bon, menm jan, menm jan nou di l se la nou ye, nou gen tan la, nou la nèt, mwen m te deja klè ak tèt mwen, kote lè tout bagay te fin fèt, e nèg sa yo se yo menm, e lè nou, se de nèg sa yo, lè n fin planifye, epi yo toufe demwazèl lan, men m pa konn kiyès paske m pa t la, efektivman.

Ki santiman chak separe. Laprès pale le landmen nou tande laprès ap pale de lanmò sensè a. Nou chak di nou kijan nou santi nou jodi a. Obed.
Bon, nòmalman lè m te premye fwa resevwa resevwa premye foto ki te pibliye sou non m nan e kè m te tèlman sote mwen te vle pèdi tèt mwen. M pa t ka m pa t ka eseye konprann sa k ap pase. M t al kote yon zanmi m, mwen pa t eksplike l fè a, men m di, Men kisa m wè sou telefòn. Epi l di, A, piga se kèk zanmi w k ap fè jwèt sa avè w. Antouka, jwèt sa yo pa bon, yo pa ka pibliye foto epi y ap make sa anba yo. Epi, men tout nan nuit, m pa ka dòmi, m ap reflechi.
Ou pa gen remò?
Plis ke remò. Sètadi?

Yon sant sou jodi a. Papa w mouri, Robert?
Papa w. Non. Li mouri? Non. Depi jou jou nou te fin lage l la. Non. Kite l pale. Depi jou nou te fin lage l la. Bon, sa te touche m anpil. M te menm santi m imilye. Tèlman m te santi m imilye. M te oblije t al bwè pou sa ka pase. Men chak swa lè m ap dòmi, m toumante. La m di, o, e sa fè yo konn di konsa lè moun siye moun e ou santi moun nan deyò la. Chak swa m ap dòmi, m toumante, m toumante. Lè m vin tande bagay la nan demen.

Mo m ta esplike a, m pa wè ki sa l ye. Men kanmenm m ap di padon a tout lemondantye, tout zanmi m, tout moun ki te panse ke m pa t ap janm patisipe nan yon bagay konsa. Paske m konn sa, m konn anpil moun, poukwa pa 90 pousan moun, pa t ap kwè yon bagay konsa. Men, si m ta gen yon dènye mo, fò m ta di paran Evlin sensè e fò l ta la pou m ta di l. M pa vle di l devan tout moun. Ou menm ou te nan prizon deja pou kisa?
Pòdepè. Wi, yo te arete m Pòdepè. Lè sa a m t ap soti vann pwodui avèk zanmi m lan, paske nou se chimis, nou konn fè savon, likid, chanpou, eksetera. M aprann lè sa a e moun ou t ap koupe? Non ou mal aprann se konsa. Paske nou tap sòti nan yon otèl ke li randevou, nou tap sòti nan yon fèt, pandan ke nap retounen li te un peu tard, anviron 9, 10 è nou pat ka jwenn moto men nou te bwè, nou te chita bò bò on on kote k make sipriz nou te chita la, epi lapolis vin ap pase, yo vin parèt sou nou, yo poze nou kesyon, yo mande nou kout pyès nou. Malerezman, nou pa t gen pès sou nou, yo te arete nou. Lè ke yo fin arete nou, se pa tou yo t ap fè, yo vire, yo ale, yo tounen. Yo te gen de medam avè yo, depoze medam yo. Pandan ke y ap retounen, yo wè yon boutik ki kase. Epi yo wè twa moun ki sòti anndan l ki kouri, yo pa gen tan jwenn moun yo. Epi, epi, wi. Yo, yo tou poze nou kesyon, kòman fè.
Jodi a, N ap prezante yon konferans spesyal sou dosye ki gen pou wè ak Eveline Sincère, 22 zan, jèn ekolyè sa ki pèdi lavi l nan kondisyon ki trist e.